Oh bon m gon pitit avèl chak jou lap mache preche sa lap mache bay nan legliz la konsa bon l pa okipe pitit li epi lap mache bay levanjil epa moun konsa yo k bay levanjil chak jou m pale avèl li paka konprann mwen ou wè jodia la mwen menm avèl e dezòm bèdi m pral bal pèp devan legliz la. Oh li pa gou konsa. Sa m pral fè pou Lebyen? Li pa bon konsa kalki lò moun ap mache preche legliz pa vre? Lè w mache preche legliz ou okipe lakay ou anvan. E pa sa. Si l pa t vle m ba l pep chak tan m rele l nan telefòn li pa pran apèl mwen li pa tande m epi l ap mache legliz sa l ap mache chèche? Sa ka rive yon bagay yon moun te fè deja avèk kounya pa menm. E menm avèl ou yo ta fè pi mal pase si sa l fè la ou ap apiye l toujou? Pa bliye w. Wè jodi a la sa w ap di m yo la ki tou di m li bon l pa bon.

Ou menm toujou aprann renmen sèw renmen frèw renmen pwochen ou samdoullah pa gade moun mal kòmsi lè wap fè yon bagay fèl a tout kèw èske ou konprann esam panse e bondye bondye ap beniw nan sans sa èske ou konprann frèm ann ale nan priyè epi wè toujou mete ti jip long ou si ou pa mete bagay kout pranl aria paske pou moun pa bay jenn gason figi moun èske ou konprann fòw fò vrèman vrèman alright.

Epi ou gon pitit ou pa okipel? Banm di Ey ou wè ou menm pa vin enèvem la Banm di w bagay ou gon pitit ansanm avèm ou pa okipel epi chak jou wap vin bay levanjil Epim sak fòm bay levanjil la menm mete lakay a pou Menm lave lakay a pou pitit ou a okipel anvan ou vin mache preche moun levanjil ki kò ou genyen sa wap preche moun la Kisa wap preche moun Sa wap preche moun M rele w nan telefòn ou pa konn sa e la pou m te vin bòpè okipe pitit m anba mwen. Kilè wap bay lajan lekòl la? Kilè wap bay lajan lekòl la? Pitit la pa ka al lekòl li pa ka manje sa m pral fè? Vòlè m pral vòlè pou m okipe l?
Ki pa, m pa nan padon avè w, kòb la pou w ban mwen. Ki padon m te ye? Padon pral okipe l mwen? Bondye pou mande padon, m pa Bondye, ban m kòb lekòl la. Lajan lekòl la kalem ni. Ay bagay Bondye, Bondye wap pale m nan la.

Li sensèman li pa konprann sa l fè a. Son fi Stem di w, ke m esplike w, dans un premier temps m te ansanm avèk fi an se vre. Kounye a akoz m pa t gen mwayen kòmsi m pa t kapab, paran fi an t ap imilye m. Sa vin koz ke m te tou ret nan mwen menm. Paske dèfwa m konn sa m konn gen m konn ale m achte ti bagay pou l bay timoun nan yo pa pran nan menm, èske w konprann. Kounye a m tou rete. Men kounya m pa konnen se paske mwen zèl m kòmanse la vi m kòmanse chanje.
Premye travay lan si timoun nan epi ou dwe pran li pran responsabilite a oubyen ou jere manman an kòrèkteman pase sa nou di a e vre wi. Ou gen dwa ou sou chè a la epi l moute sou chè a ou pa tande sa l di l ap vin pran w sou chè a.

Wap sèlman ale ou chita dèyè li kounya la moun legliz ap mandew poukisa epi kounya la ou pral sèlman esplike epi yap konprann ou apresa si yap baw sanksyon yap baw sanksyon si yap bagay ou tou yap padone yap padone epi apresa wap rann kase ou san panse. Men yon sèl bagay m konnen ke Bondye padone m pase li pa fè Bondye ap padonew men fòw konnen lòm parèy ou sa yo toujou yo son moun ki renmen tankou pran bagay la kouri avèl tounen avèl. Men gade fò nou edem nan legliz la tou pase kay la vin louvri fòn edem. Ti kòlèt la fò nou bal pou nou ka vle bay timoun nan paske se pa sa fis ap fini avèm nan lari a mezanmi. Ebyen ok paske pa gen pwoblèm an ale.
An ale. Ba la de de konsantre m. Nap kontinye priye Bondye pou ou.

E ou ta vin imilye moun nan. Ou tap imilye moun nan kounya la koul vin pastè li vin yon moun demen e kounya ou vle retounen nan kòlèt li yo konprann ou wi kounya mesye maryel ye l marye li gen madanm nan kay li. Oh anben m pap jere afè madanm a mouche non, mwen menm map jere enterè pitit mwen ou pa gen sa pou vin diw. Anben ok jan fè yon jou m t wèl tap pale avèw li te mandew pitit la sak fè ou pa balil tou.

Bon moun kap an afe avè nenpòt fanm mesye Humm bagay yon bagay grav wi. Kounya pastè a wont wi menn map gad bagay la anba la m wè tout moun kanpe sou 2 ran menn pastè a sa ki rete pou pastè a kriye a e dòl wi menn Shit menn bagay la fèm mal wi hein. Manzè pa fout gen ka. Nan nou pa ye manzè pa fout gen ka. Ou wè lon moun ou gen bib nan menw ou son lòt bagay vre wi ou wè lè jezi chanje lavi ou son lòt bagay vre mwen menm lontan nan boulèt mwen m te fout bannann li deja se lè m potko kretyen sa m te fout sapata l mwen gad yon ka wè mèsi senyè m chanje lavim sa m pat fout gentan kraze sa plat deja.